Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Ekoute byen, vou vwaye ke sou chanèl sa, tankou jan...

ak yon frè li mouri nan komin Petyonvil men sa se pase dan la zòn de Mòn Erkil pandan nèg yo anndan kay yo. Yo leve jwenn nèg yo mouri. Sa se pase jedi. O lala mon Dye! Sa sèt en krim odye. Moun nan zòn nan ki yo menm konn dabitid konn wè nèg yo. Bon ekoute se jou la yo pa wè yo epi yo kòmanse pran kèk ti sant e la yo mande pou ke lapolis kapab fon parèt. Donk yo fè apèl a lapolis epi yon jij de pè aprè konsta yo jwenn badj primati sou youn nan frè yo ki se polisye. Ont-il ete tiye par bal paske on a vu dè tras de san a travè la foto? Sa se la grand kestyon. Men ekoute le diable s'installe en Haiti. Et le diable la continue de tuer. Anpil moun ap mouri. M tap pale a yon moun dènyeman l dim ke écoutez bien un maximum de prekosyon gen moun kap mouri pa bal, gen moun kap mouri pa am blanch, gen moun kap mouri pa pwazon paske jan w ap gade bagay la la a pita pral pi tris. On moun ki ap priye kontinye priye paske.

Ebyen si zam kontinye ap antre, petèt gon tou ki pat bouche. Men fòm di nou ke mwen ba nou enfòmasyon sa a o kondisyonèl. Gon jan yo toujou di sa wi, men mwa jèm pa dire sa. Le gros du lot, tankou jan yo di an kreyòl manman penba. Ebyen gen 3 nèg ki pèdi lavi yo, se nan komin Leyogàn. Men moun Leyogàn genlè pap jwe non. Men bagay la pase nan yon zòn ki rele Bonyòt. Men nèg yo pral mouri. nan yon lòt ti lokalite ki rele nan sòfi. Nèg yo pral mouri. Genyen 3 nèg ki pral fon kou. Nèg sa yo, yo deside al antre nan yon kay. E nèg yo pral chache zam. Men nèg yo rantre, podyab, nèg yo pa jwenn zam. Paske moun ki gen zam nan, m pa konn si son pouk te prann, bon kòm dab, li toujou sòti avèk zam li yo. Epi nèg yo rantre, an sòtan, popilasyon an rele anmwe, bare vòlè, wout nèg yo te fè pou vini an, nèg yo bliye wout sa a, y al kouri, y al pase nan dan popilasyon an, 3 rete, youn ale. Vous comprenez bien? Ben on va vous expliquer. Twa nèg nan Leyogàn, nèg yo pral fè yon kou. Yo pral kanbriyole yon kay. Men kay sa a, se pou yon sitwayen. On m'a dit que la zone se situe à Bonyòt. Sitwayen sa a, ki te yon ansyen militè ameriken, se konsa enfòmasyon an rive jwenn mwen, li gen yon kay nan zòn nan. Men misye genyen zam pou l fonksyone. Li gen arm de pwen e l genyen arm de gwo kalibre. Ebyen, misye toujou sòti ansanm avèk madanm ni al mennen aktivite. Men gen youn nan ti jèn ki nan zòn nan, men fò m di nou byen distans kay misye a avèk zòn kote nèg yo sòti a gen yon bèl distans. Aparaman nèg yo genyen kèk antèn nan zòn nan. ki ba yo enfòmasyon kòmkwa sitwayen sa gen zam nan kay la. Men, moun ki ta alorijin kou sila a, son nom c'est Donly. Apparemment, il a 23 zan. Li te konn mennen aktivite DJ. Ebyen, yon bon maten, li deside pou l al nan aktivite fè kòb pi byen, pi rapid. aktivite mòtifè, men aktivite rediksyon de vi tou. Paske depi ou antre nan antrepriz sila a, ou kapab fè kòb la a la segond. Ou kab rale zam sou yon moun, ou fouye l, ou pran kòb sou li, ou ka fè nenpòt kou, nenpòt lè. Men, atann ou tou ke lavi ou, tankou jan Prezidan Jovenel konn di, li kout kout kout kout kout kout kout kout. Bon, Donly pral fè kou a, e yo fè m konnen ke 2 lòt nèg yo akonpanye Donly. Anwout! pou lakay sitwayen sila. Ebyen, lè nèg yo rive nan kay la, nèg yo moute anlè, men les occupants de cette maison yo te sòti. Nèg la sòti avèk madanm ni e yo sòti avèk zam. Nèg yo pete yon twou anlè a epi yo vide kò yo anndan. Lè nèg yo ale anndan, petèt yo kapab jwenn lòt ti biten Men pou zam nan yo pa jwenn zam paske misye te gentan deplase avèk zam ni. E pandan nèg yo ap sòti, m pa konnen si gon moun nan zòn nan ki wè, bon aparaman gon moun ki wè. Epi moun yo rele anmwe bare vòlè. Men nèg yo ki kouri. Ils étaient quatre, kat nèg yo kouri. Men wout nèg yo te fè pou vini nan ti zòn sa, nèg yo aparaman bliye wout la. Si yo te fè nan wout sa a, plis te kapab sove. Men, nèg yo al kouri pase nan yon zòn ki gen anpil moun, e zòn sa a li rele Nan Sòfi. La a, ebyen, nèg yo pral pase mal. Gade yon seri de ti jèn la, nèg yo sou videyo a. M panse nou pral kouri dèyè m pou n di ke sa fè mal, men, franchman sa fè mal paske m ap gade nèg yo la a, jèn ti gason, konprann. Nèg yo mouri, m gen presyon yo fin touye nèg yo, yo koupe kou yo, genyen wè wòch bò kote yo, yo kraze yo a wòch, yo pran 3, yo touye yo, lòt la li menm, bon, li kouri. Èske popilasyon ap gentan mete men sou li? Nou pa konnen. Men de tout manyè, n ap kito tande kèlke deklarasyon pandan moun yo ap filme sèn nan, aprè nèg yo fin mouri. Mais pour les videos vous savez ce que vous devez faire se mande videyo yo epi nou menm nap voye yo ba ou epi pou moun ki sou group telegram nan nou pap pran tan poun kapab voye foto oubyen videyo sa yo sou group telegram nan ale ekoute sa.

Konbyen n madan vale pou yo vin fè frekan. Sa e li menm la chèf gang nan. Konbyen sa e chèf gang nan menm sa se don li nou t loue la. Sa e don li menm. Ok. Sa e chèf gang nan menm. Ou wè sa m di w la. Sa se li menm menm nou t loue menm. A e misye te brake ti bob la. Misye te brake ti bob premyè me anba van nan. Ya. Sa se chèf gang nan menm. Ok. Wè sa I don li menm I don li ok sa I don li menm sa yo al ture nap ture yo la I don li ok I don li ahh eti yo vin tire sou nou nou komanse tire sou nou depi anwo nan djogo vòlè vòlè konnen epi wap vin la wap vin fè erè e nan djogo wap tire sou nou ou konprann nou vin fè erè isi la menm yeah sa yo menm ankò konn sa m di la.

kap di nou sa mwen se yon egzanp men ekoute gon pakèt jèn ki pa deside soufri jounen jodia mesye aksepte soufri paske gon bagay ki di lavi enpòtan ke tout lòt bagay men ekoute avan de mourir vous meme vous deve dire je vo mye ke ma vi vous ave yn pèsonalite an vous se ou menm ki pou mennen.